Bonsoir a tout fans mwen yo, zanmi fidèl mwen yo. Jodi a mwen invite nou vin tande koman tonton sè Rose tap pale ansanm avèk Jòj. Kriminèl, Jòj monchè w son kriminèl. Ou kite sè Rose mouri jan li mouri a, li mouri 2 fwa, li mouri 2 fwa. De mizè, sak fèl mouri de fwa li mouri debout li mouri kouche men jòj map diw an verite gasonm wap peye sa jòj si w konn vwa w ka menm Mwen te santi vrèman Rose e mwen menm ki fè voice la mwen te ale nan yon hotel kote Rose te desann li tal pou nou tal chèche l mennen l legliz pou l al chante. Men lè mwen menm Rose te gentan gen yon ponyèt li gen dikap li pat santil dan le ben lè mwen menm mwen leve Rose m santi Rose pa gen Rose ladann vre se non an ki la avèk yon pil rad e si se Rose se te madanm pam li te ye or sil te sèm oubyen men se m te menm nan fanmi an m tap di wo jòj èske ou pa santi Rose ap fini nan menw lè mwen an santi map gade Rose m wè Rose vrèman Mwen te vrèman pa t k konprann, mwen te panse se te Rose ki pa t bon moun, men m potko tande voice li. Anpi Jòj li menm li te konn ap pale m de Rose, l ap di m Rose se mechan, Rose se move moun. Tandiske se manje l ap manje sè a debout e sè a pa ka pale. Sè a li menm pa rapò de levanjil l ap soufri. Men lè Rose fin fè konsè a nan Aruba li ale Lamerik. Men sa vin fè tout moun ki te ap tande Rose yo vin pa ka konprann kòman Rose fè ap chante epi pou fwaye moun rete byen anpi fwaye pa l ap mache mal. Enben sepandan Rose fin rive an Amerik anpi n ap tande vòys Rose nou wè gen yon kansè andedan lavi a. Se pi gwo krim, pi gwo mechanste, pi gwo kriminèl asasen yon gason kapab fè yon fam ayisyèn. Lè fi a fin monte sou choukèt lopital pa sezaryèn li fè 4 pitit avèw anpi pou arive jwenn mwayen pou manje tout sal genyen tout ti kòb li fè nan chante a jòj manje tout ti lajan an epi finalman lap pèdi nwit lap kopye chante epi ou menm wap manje lap chante epi ti kòb li fè ou prann wal manjel epou wè lal wè fanmil an ayiti. Lè l al wè fanmi l Ayiti pou jwenn mwayen pou fè lavay sèvo pou timoun li ki te dèyè, se timoun yo lè yo pa gen anyen, pou jwenn mwayen pou di timoun yo se lòt gason l genyen epi pou yo rayi manman yo. Epi pandan se tan sè Woz al wè manman l, li pran tout ti lajan an, li ba w manje l. Pa mwayen ke li pa gen yon poul nan peyi l si l ale kote pou l dòmi, li fè de pyès kay ann Ayiti, Kay manman ni chak la al ayiti pou l ka jwenn kote pou l fè vakans e nou konnen ke lè w ayisyen pati kite peyi w ou pa ka yon gwo atis konsa anpi lè w tounen an ayiti tout moun konnen w legliz ap chache w tribò pa bò anpi si w te kite manman w nan yon ti kay pay kokoye anpi se nan menm ti kay pay kokoye a pou legliz ap vin chèche w kounye a legliz pral di valè kòb ou fè nan chante poukisa w fè w pa ou fè yon kwen kay pou manman w dòmi. Enben, li la, li te vin gen yon wonte, l fè yon ti kwen kay. Se kay sa a, Jòj di l pou l al vann li, pot lajan ba li pou l manje l. Men mesye Ayisyen parèy mwen yo! Ala mechan nou mechan! Si pou mwen menm k ap pale avè w la, m ta gen yon kè tankou w, sèke Bondye pa t ap menm bezwen kite m rantre nan syèl. Se yon mechan m t ap ye depi sou latè. Kriminèl! Jòj monchè w se yon kriminèl. Ou kite sè rose mouri janl mouri a li mouri de fwa li mouri de fwa de mizè sak fèl mouri de fwa li mouri debout li mouri kouche men jòj map di w an verite gasonm wap peye sa jòj si w konn vwa w ka menm konn ki moun kap pale avè w sonje se mwen ki tap pote rose ki tap potel soti tout kotel pwale legliz se mwen kap level met nan machin. Monchè lèm te rive nan ayopò a m te wè Rose te gen yon ti moune nan men li ou te vle pran valiz la pou te level monchè se mechan ou ye nou pa bezwen w nou pa bezwen w nan lavi nou jòj ou son malveyan lè w te rantre nan legliz pa bò isit nou wè w te sanble moun men son krimi em pa kwè gen yon lòt legliz kap bezwen w paske nou menm nou renmen fi ayisyèn anpil se pa paske fi a bezwen madanm nou li bezwen sè nou pou nou renmen nou te renmen Rose anpil e nou te renmen w tou. Nou te renmenw tou, paske yon gason ki bon ki kanpe bò kote yon fanm wap chante son pote ou ye pou li, men ou son kriminèl, ou son mechan, yon sèl bagay m garantiw jòj wap peye sa, wap peye sa jòj, pa bliye nanm ou gen poul separe avè kòw, lèw mouri kòw pral pouri anba tè, chè a pral pouri men anverite nanm ou gen poul soti vivan. Pou l al devan lesyèl, pou l al rakonte lebyen e lemal ke ou te fè lè ou te sou latè. Premyè mal ou pral rakonte, Bondye pral mande ou kòman ou te sèvi avè sèvant lan. Li fè stròk. Jòj, m pa konn si ou raple moun sa k ap pale a. M p ap ba w non m, men kou ou di w ap konn kiyès k ap pale avè w konsa. Wa sonje pandan Rose te nan otèl la mal wè nou male m fè masaj m boule kleren nan ba nan asyèt e poul fè l cho anpi pou m boule balèn pou m fè masaj pou li m rale do l m rale ponyèt la lè Rose te chita sou chèz la ou menm ou ap mache ap fè aviwonnman wap gade mwen menm kap rale ponyèt la m rale ponyèt la avèk yon lwil cho. Hasta kem dice Rose si w rete pa bò isit mwen menm m garanti w mwen menm map fè ponyèt la revni ankò eyy ou te kanpe wap gade ou oh jòj kòman w fè gen madanm ou ou pa fè masay pou li ou kòman w fè gen madanm ou li pral lopital ou pa benyen l ou pa fè twalèt ou pa met rad sou li monchè w son gason salòp. Ou son pastè salòp ou vye dyab salòp kap devlope nan lespriw paske mwen menm renmen fanm ayisyèn anpil fanm nan lèd mwen renmenn li bèl mwen renmenn li rich mwen renmenn li pòv mwen renmenn paske lespri Bondye ki nan lavi mwen li fèm konnen tout fanm ayisyèn yo se sèm yo ye nan mitan pil sè sa yo mwen gen yon madanm mwen pran youn mwen marye E sam marye a m tretel byen e nou viv byen e map di w jòj ou son salòp ou pa konn konsekans la fam ou merite pou yo ta pran yon robòt pou yo ta mare pou yo met viv nan kay avè w son robòt pou ta genyen pou ta viv nan kay avè w yon robòt ki fèt an blòk fè li ta sèvi w madanm epi l ta sèvi w pou kout manje pou ou pase gon seri de gason ayisyen se robòt Pou yo gen pou madanm yo. Yo pa gen dwa gen fi. Paske fi twò presye, fi twò chè, fi twò bon, fi twò saj, fi twò gou. Lè w gen yon madanm lakay w, l ap ba w manje. Gade m gen yon madanm lakay mwen, gade, madanm nan gade m byen, nou sèvi byen. Senk kòb li se pou mwen, senk kòb mwen se pou li. Lè bous mwen pèdi, li chèche l, li ban mwen l. Lè mwen menm mwen pa gen kòb mal nan valiz li m pran kòb lèl pa gen li di cheri m pa gen kòb m di ann ale n al nan makèt lè nou vini ti kòb nou se pou nou nimewo kwenta bank li se pou mwen nimewo kwenta bank mwen se pou li jòj poukisa w pat vini pa bò isit lè w te vin isi a ou te di m pou m te fè yon lekòl ansanm avèk ou si w wè m pa m pa m pa denose w sou radyo se paske tout moun nan lemond gentan konn ki asasen ke w ye mechan. Mechan Joy m garantiw si si Rose se te ti sèm li te ye ti sè manmanm of ti sè papam obyen ti sè. Yon sèl bagay nou pran kouray nou konnen anlèvman de legliz o son de la twonpèt legliz la gen poul anleve ou pwal jije pou rakonte krim kew fè. E nou voye mesaj sa espesyalman bay mesye Jòj, Jòj Mari Sè Woz, e m swete ou pa p viv lontan. Dènye po pou m fin avè w Jòj, kriminèl ke w ye, kòm mwen pa t nan kay la, m pa konn vi w t ap mennen avè Sè Woz, men m tande deklarasyon yo. Woz gen pou l vin chèche w. Paske w gen pou re pral tribinal ansanm avèk li. Pa panse wap pran lajan Rose yo ou manje yo nan, lajan l chante yo, lajan l konpozisyon l chante yo ou manje yo epi pral Ke satan beni w, ke satan pwoteje w, ke satan defann kòz ou, paske nan lanfè kote ou pral tonbe a, se pa de twa denmon ou pral rankontre kap bimen w, epi sa fè mal pou ou konsyans ou pa anpè. Paske konsyans ou pral repwoche w. Ou pral viv yon vi pase, ou pral santi tout sa w te fè Rosie ou ta merite ou ta merite mande l padon, men w pap ka al mande l padon ankò l deja ale nan semityè. Men m pa gen m gen konfyans an Bondye e ou pye pou pye dèyè l tande. Ou pye pou pye dèyè l. La bib di on n'a jamais semé le fruit du mal en abondance pour récolter le fruit du bien. Il faut que on a récolté ce qu'il aurait fait et ce qu'il aurait été semé dans son corps. E m swete tout moun Ti rankontre a voice sa konpletel ansanm avek voice Rose la anpi voyel bay jòj antouka dlo a koule nan je tout moun men jòj dlo pral koule nan je w tou ke satan beniw nan kondisyon sa w paka jwenn benediksyon. Sa se yon egzanp pou tout moun kap viv nan yon fwaye. Se pa paske ou renmen mari ou pou tout sa l fè ou pou w tolere l. Fòk ou pataje l ansanm avèk yon moun. Lè l fè w yon bagay, fòk ou gen yon moun pou w pale, pou w esplike sa. Menm lè gen de moun ou esplike pwoblèm ou, ou esplike moun nan sa w ap travèse nan fwaye ou, li pran sa sèvi yon jouman. Men pa gade sou sa, fòk nou gen yon moun pou n pale. Si sè Woz li menm, mete w ta nan plas sè Woz. Si se Rose li menm, li te gen yon moun li te konn pale, li te konn ap esplike pwoblèm ni, fason l ap viv nan fwaye l, moun sa te kapab ba l yon ide, moun sa te kapab pataje pèn nan ansanm avèk li. Jounen jodi a li pa t ap arive pèdi lavi l. Medam ann sispann fè sekrè pou mari nou, se pa tout bagay mari nou fè nou pou nou kenbe sa sekrè, fòk nou gen yon moun pou nou pataje l. E mesye yo tou, sa pral yon leson pou nou. Lè nou ansanm avèk yon moun, ann sispann maltrete moun sa. An nou sispann maltrete moun sa. Pou konya la, nou wè sa k pase? Konya jòj nan gwo pwoblèm. Jòj nan Gwo refleksyon. Se kounye a l ap di, si l te konnen l pa t fè sa, si l te konnen l pa t aji konsa. Men si m te konnen toujou de mesye, sispann fè medam yo soufri. E m pa ta swete pou ta gen yon dezyèm Serge. Ok? Se te konsèy sa m te pote pou nou. Mèsi!